Sitiyasyon mond lan li de jou an jou vin pi konplike. Konfli jeyopolitik k ap travèse lemond ebyen vin fè ke gen anpil ensètitid sou dewoulman koup du mond 2026 lan ki gen pou fèt Ozetazini, Kanada ak Meksik. Konfli jeyopolitik, konfli sosyal, ebyen nan videyo sa a nou pral gade pou nou wè kijan ke Sitiyasyon an li menm li kapab amelyore oubyen eske gen posiblite pou l amelyore oubyen eske sitiyasyon an li menm de jou an jou l ap vini pi grav eske dewoulman koup du mond lan li menm li ap ka fèt. Videyo sa a w ap gade an li prezante pa zanmi w Jean Baptiste Pierre Elie sou platfòm Elie Sport Media. Ou menm kap gade video sa pa bliye abòne, kòmante, like. E video sa li sponsorize pa Can Electronic. Can Electronic se meyè kote ke ou kapab achte tout aparèy elektronik ke ou gen bezwen a savwa delko, telefòn, refrijeratè, blendè, klimatizè etc. Tout sa ke ou bezwen. Ou ap kapab achte yo nan Cannes Electronic. Cannes Electronic se meyè kote pou kapab achte tout sa ke ou gen bezwen. Konfli ki gen nan mond lan, li se yon konfli jewopolitik. Yon konfli jewopolitik, se yon konfli kote plizyè grand pwisans nan mond lan ou byen plizyè peyi alye kapab deside yon bonjou maten pou yo defann enterè pèsonèl yo. E nan optik sa a genyen plizyè, m kapab di nan optik sa a genyen plizyè e peyi nan mond lan jodi an ki ap fè fas avèk gè, don notamman gè ki ap dewoule la nan zòn Mwayen Oryan ant Lèzetazini Damerik e Iran. E fòk mwen di tou, gè sa li genyen gwo konsekans, gwo konsekans sou anpil. Aktivite spòtif k ap dewoule, pa egzanp, ranvwa oubyen posib anilasyon, m kapab sa m kapab rele match final finalisima ki kapab ki ta pral opoze Arjantin avèk Lespay, match sa ki te gen pou l te dewoule o Kata, ebyen akoz de konfli sa, ebyen. Match sa li menm li kapab pa jwe Qatar paske nou konnen zòn Mwayen Oryan jodi an son zòn ki ekstrememan konplike. Fòk mwen nou di nou ke le mond se la lwa di pli fò. Lè m pale de la lwa di pli fò, nou wè ke se peyi ki fè pati de grand puisans yo oubyen peyi ki pi pwisan yo. Jodi a, sa k ap pase nan Mwayen Oryan an se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Gen moun ki pou, gen moun ki kont. Gen moun ki yo menm se alye Lèzetazini, se alye Izrayèl. Donk, yo menm yo kwè, yo defann enterè Izrayèl, yo defann enterè Lèzetazini. Gen moun tou ki yo menm pran pozisyon yo klèman. Sitou nan mond pa nou an ki se mond spòtif lan, genyen de moun ki pran desizyon yo, ki pran pozisyon yo klèman kont sa k ap pase a. Pa egzanp, genyen antrenè Manchester City an, Pep Guardiola, misye ki pran pozisyon l klèman sou sa k ap pase a, kote misye di ke se pa nòmal pou on pèp ap ekstèmine on pè, on lòt pèp, an palan de Izrayèl k ap ekstèmine Palestin, epi. Izrayèl ki li menm atake ansanm avèk Lèzetazini Teran ki se kapital Irak ki se Irak menm kote gid siprèm irakyen an te mouri nan yon bonbademan ke Lèzetazini li menm li te fè. Lèzetazini depi arive Donald Trump nan pouvwa a Lèzetazini pa janm sispann menase menas yo sou peyi ke yo jije ke enterè yo menase ladann. Pa egzanp, sonje sa ke nèg yo fè, oubyen sa ke Lèzazini fè ansanm avèk Nicolas Maduro, kote ke Etazini avèk yon entèvansyon ke yo te fè, yo te kaptire prezidan Venezuela, tande mwen di prezidan paske jiska prezan konstitisyon nan peyi Venezuela rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan yo, donk. Ebyen capture ke nèg yo te fè yo capture Nicolas Maduro, sonje sa kap pase o Zeta Zuni nan dosye imigrasyon, dosye ice, epi sonje sak sot pase la nan zòn Mwayen Oryan avèk atak ke lè Zeta Zuni fè prensipalman sou Iran. Tout sa yo se dè koz ki kapab gen gwo repèkisyon sou koup du mond 2026 la. Koup du mond ke la fifa li menm li bay Lèzetazini, Meksik avèk Kanada òganize, menm si ke nou konnen ke koup du mond sa a genyen 70 pousan jiska 75 pousan match yo k ap genyen pou yo fèt nan peyi Lèzetazini. Sa vle di otreman se on koup du mond ke m kapab di se on koup du mond ke mwen kapab di ke se prensipalman Etazini k pral òganize l sou gade jan dewoulman match yo ap fèt la. E youn nan gwo danje ankò ki genyen nan afè koup du mond sa se sitou se sitou konfli ki genyen tou o Meksik. O Meksik gen konfli, genyen konfli tou m kapab di e Ozetazini avèk dosye imigrasyon ice. Ebyen tout sa yo se de bagay ki yo menm konplike dewoulman koup du mond lan. Kisa koup du mond reprezante? Koup du mond se pi gwo fèt ki gen sou latè. Lè w di koup du mond ou di on fèt popilè, on fèt foutbòl. Pa bliye ke foutbòl se spò ki pi popilè ki genyen dan le mond. Se spò wa ki gen dan le mond ki se foutbòl. Ebyen lè ou lè gen koup du mond prensipalman e lè gen koup du mond se yon ansanm peyi ki yo menm kalifye son fèt pa bliye ke gen de moun ki konn ap ekonomize gen de moun ki konn ap ekonomize m kapab di kòb gen de moun ki konn ap ekonomize kòb pandan preske 4 an pou yo ale nan yon faz final koup du mond sa vle di se de bagay ke se de bagay ke se de bagay ke ki yo menm ap se de son fèt popilè yo di ki de moun ki konn ap ekonomize kòb pou yal nan koup du mond e byen tou menm jan tou Lè gen koup du mond se on rantre ekonomik konsiderab ke li ye pou peyi kap gen pou patisipe nan koup du mond lan e pou peyi kap òganize koup du mond lan. Sonje ke Kosarika pa kalifye, yo rapòte ki kantite lajan ke Kosarika li menm li pèdu paske Kosarika pa kalifye pou koup du mond. Ki vin fè ke avèk jan dewoulman bagay lan pral ye la, Avèk mond lan ki prale nan yon sitiyasyon ekstrèmeman konplike, e avèk posib, m kapab di, m oblije di sa, posib anilasyon koup di mond, se yon bagay ki li menm ekstrèmeman konplike pou Lèzetazini avèk Meksik. Pa bliye ke Lèzetazini pral òganize koup di mond pou yon dezyèm fwa nan istwa yo. Yo te òganize an 1994, koup du mond ke Brezil te li menm ranpòte avèk Romario a la bagèt. E selon anpil etid ki te genyen, koup du mond 1994 la se pi gwo koup du mond ke Brezil ke Lèzetazini pa ki pat janm òganize. Sa vle di an tèm de afliyans, an tèm de mare ibèn, sitou nan yon peyi kote foutbòl pa spò wa, ebyen koup di mond ki te òganize nan peyi Etazini an 1994, ebyen se te yon nan meyè koup di mond ke l te ye. Jodi an kontèks yo diferan. Kontèks yo, Jodi an se yon Etazini ki baze sou yon fòm deksklizyon. Lè m pale de yon fòm deksklizyon, se yon Etazini k ap ekskli moun lakay li avèk prezidan l. Alòske Etazini se peyi ki genyen tout tip de moun k ap viv ladan l. Kèlkeswa ou pran Spanish, ou pran espa, ou pran e franse, ou pran e, ou pran lòt nasyon anglofòn yo, ebyen Etazini son peyi ki bati sou migran. Ebyen depi arive Donald Trump lan, ebyen son bagay ki totalman diferan nan sa kap fèt la. Kijan Etazini fè vin òganize koup du mond sa? Etazini fè vin òganize koup du mond sa se sitou avèk skandal ki te genyen lòske la fifa te deside bay Qatar òganize koup du mond 2022 a, sa ki te fè ameriken yo trè fache, kote ameriken yo te deside ouvri on kanpay e on ankèt serye sou la fifa kote ke yo ta pral ranvèse rejim ki te prezan asavwa ki te genyen ladan li Sèb Latè, Michel Platini ki te prezidan UFA alepòk. Ebyen nou sonje fameux scandal nan yon entèvyou ke Blatter li menm tap bay kote nèg yo te voye yon pakèt lajan kareman e sou tab lan kòm kwa ke Blatter se vann ke l te vann koup du mond la. Sa ki ta pral fè ke Etazini ta pral ouvri yon ankèt e nou konnen Etazini se gwo ponyèt nan konstitisyon amerikèn nan depi w ap sèvi avèk lajan ameriken kèlkeswa kote w ye yo kapab rantre pran w. Ebyen Etazini te deside mennen yon ankèt serye jiskaske yo te yo te trake yon nèg tankou Sèb Blatè, ebyen yo te trake tout òganizasyon oubyen tout moun ki te fè pati de òganizasyon fifa alepòk. Ebyen avèk sipò Lèzetazini m kapab di, Pral gen yon nèg tankou Gianni Infantino misye pral rive nan tèt fifa. Pa bliye ke Gianni Infantino se vis prezidan UFA ke l te ye. Vis prezidan dèyè do Michel Platini. E jiska prezan 2 mesye sa yo yo menm yo pa janm byen. Ni Gianni ni Platini. Rezon ki fè ke 2 mesye sa yo yo menm yo pa janm byen se paske Platini jije ke Gianni Infantino trayi l. Kòm Platini jije ke Gianni Infantino trayi l, ebyen, misye li menm, misye koupe lèlmi ansanm avèk Gianni Infantino. Jodi an, Gianni Infantino se li k prezidan fifa, se li k ap rache, koupe nan fifa, e nou wè ke kijan misye mete l nan yon pozisyon ki trè enkonfòtab, kote misye ap satisfè ego yon nèg tankou Donald Trump san rete. Misye bay Donald Trump Pri Nobèl de Lapè kareman, alòske li klè ke Trump s on nèg jodi an la, s on pro-lagè ke l ye. Misye asepte avèk demand Donald Trump, li deplase tiraj o sò koup di mond la ki te gen pou l te fèt Las Vegas, li mete l Washington DC sou demand Trump. Sa vle di, misye ap fè tout mwayen posib pou l satisfè Trump. Ebyen jodi an koup du mond la li menase. Nou gen yon peyi ki se Lèzetazini Damerik ki ap jwe yon wòl dagresè, sa vle di kap agrese lòt peyi yo pou kesyon enterè l. Epi nou genyen yon prezidan fifa ki li menm e bouche je l kareman ke kòmsi ke l pa wè. Sonje ke nèg yo sanksyone Larisi an 2018 pou mwens ke sa. Sa vle di, La Risi, se vre te gen konfli ant li menm e Likrèn, men nèg yo te sanksyone La Risi. Nèg yo pa sanksyone Izrayèl. Izrayèl pap vin nan koup di mond 2026 lan, je kwa se paske li pa kalifye, men nèg yo pa sanksyone Izrayèl, e nèg yo pa sanksyone Lèzetazini Damerik ki li menm kareman elimine gid siprèm nan peyi Irak la. Sonje ke video sa a, m pa fèl pou m fè politik mwen, mwen fèl ke pou mwen raple nou ke eske koup du mond nan jodi an, eske se pa yon koup du mond ki menase? E pèsonèlman, kisa mwen pè pou koup du mond lan? Mwen pè pou pandan ke nou nan dewoulman koup du mond lan, pou pa gen yon konfli mondyal ki eklate. Jodi a nou poko nan stad konfli mondyal, nou nan stad on konfli oksi, on konfli kontinantal, nan on blòk ki se blòk Mwayen Oryan an, kote bagay la li menm li kòmanse dejenere, kote Etazini atake Iran ak Izrayèl atake Iran, epi genyen Iran ki li menm deside bonbade tout peyi ki alye Lèzetazini yo. Donk jodi a se sa, se fas avèk sa ke n ap fè. Donk, se pral yon sitiyasyon ke nou pral gen pou nou swiv e ke nou pral gen pou nou swiv ansanm avèk ou paske mwen hat pou mwen wè kijan ke sitiyasyon an li menm li prale, kijan ke la fifa li menm pral reyaji an sa paske jodi an ni Etazini ni Meksik gen pwoblèm pa l. Epi mond lan kounya de peyi ki ap pran pozisyon yo pa egzanp m tap tande ke lespay di ke li pap dakò avèk yon peyi tankou etazini itilize baz li yo pou l atake iran e donald trump replike misye di ke li menm li pa gen ryen a fout avèk lespay e si gè lan li menm li vin kontinye konsa eske trump kounya tou pa pral akize lespay kòm Yo asosye avèk Iran. Kounye a eske Lespay ki se youn nan favori pou koup du mond 2026 la, youn nan pwisans o nivo foutbòl mondyal, eske si gè lan li menm li tranpe Lespay, eske Lespay ap patisipe nan koup du mond la? Sa vle di eske lòt peyi yo, yo menm si y ap atake yo konsa, l'Iran menm an kesyon kalifye pou koup du mond, eske l'Iran jodi an ap deside ap vin nan koup du mond lakay Etazini? Donk, se yon sitiyasyon ki ekstrememan konplèks, yon sitiyasyon ke n ap swiv, nou menm zanmi Elie Pierre, nou menm zanmi Elie Sport Media.